Bonswa tout moun, bonswa a moun kap koute nou Ozetazini Damerik, moun kap koute nou an Repiblik Dominikèn, moun kap koute nou Chili, Brezil, spesyalman moun kap koute nou an Ayiti e yon mo de senpati spesyal a moun ki Okap Ayisyen. Trajedi an pase, donk nouvèl la rive jwenn nou, nouvèl la souke tout moun ki konnen ki sa Okap reprezante, nouvèl la souke tout moun ki d'une façon ou d'une autre te benefisye de prezans e de fonksyònman nòmal mache Cluny. Donk se Se yon moman ki ekstrè, ekstrè, ekstrèmeman difisil a dijere. Lè nou di ekstrèmeman difisil a dijere, se yon nouvèl ki ekstrèmeman difisil a dijere. Le fèt ke pou moun ki konnen Okap, nou konnen Okap pratikman se yon pla mè. E nou konnen Okap egalman, malgre l se yon pla mè, se yon santre datraksyon ekonomik pou depateman Nò lan.

e pafwa lè 13 komin du departement du Nord-Est trouve yo an kèlke sòt apwovizyone yo ou byen ap fonksyone o depan du Cap-Haïtien. Aswè a nou nou vle abòde sijè Cap-Haïtien, komin Cap-Haïtien e mache Cluny ki brile, men nou pa vle rete sèlman sou kesyon mache Cluny ki brile, le fèt ke Ensandi ki pase nan mache Cluny an li temwanye plis ke sa ke n ap gade la. Se pa senpleman yon kesyon de mache a ki brile. Men mache a ki brile vle di an kelke sòt nivo dangajman oubyen nivo de serye oubyen nivo de previzyon oubyen ankò nivo de planifikasyon ki genyen oubyen ki te fèt pa diferant administrasyon ke se swa o nivo kominal, diferant otorite ke se swa otorite santral, li temwanye nan ki nivo ke atansyon te pote a bagay ki ekstrememan enpòtan pou mas popilasyon an. Donk, tankou nou ka gade l sou ekran pa m lan la, sa se mache Cluny Kap Ayisyen kap pran dife. En fait, about the news, ebyen sa nouvèl la ye sè ke sa gen anviwon 24 è, paske se 10 jè 30 yè swa, samdi swa, pou leve dimanch maten, mache Cluny kòmanse pran dife. Pou moun ki pa konnen kisa mache Cluny ye, donk gen anpil moun ki pa moun Okap ki pwobableman pwal gade live la oubyen kap tande live la la a. Avan menm ke m monte. Banm eseye gade reyaksyon moun ki moun ki anba live la poum wè eske genyen kòmantè pafwa moun yo konn pa tande avan menm kem kontinye twòp banm gade kisa kòmantè yo ye ok. Pou moun ki pa konnen ki sa mache Cluny reprezante pou peyi an, ebyen mache Cluny se an kelke sòt, nou te kapab konsidere mache Cluny kòm kè aktivite ekonomik ou Kap Ayisyen. Sa k fè nou di se kè aktivite ekonomik okap ayisyen, li pa fòseman se espas ki jenere bokou plis revni, paske si w al konpare l avèk pò e aryopò kap ayisyen, petèt labadi egalman, donk espas sa yo jenere an tèm de revni oubyen an tèm de lajan kap bwase, espas sa yo ka bwase plis kòb ke mache k lini. Men an tèm de popilarite, an tèm de kantite moun kap benefisye de mache Cluny, nou kab di nou an dwa de kalifye mache Cluny kòm sant aktivite ekonomik nan depateman an, sant aktivite ekonomik nan komin Kap-Ayisyen. E mache Cluny, gras a mache Cluny, nou gen anpil medsen, anpil, anpil avoka, anpil moun ki rive sa yo ye nan sosyete an, se paske yo te gen yon manman ki te chita nan ti kwen nan mache Cluny ki tap vann yon bagay ke yon lòt fanmiy nan komin nan te bezwen. Ebyen, kontre tout previzyon, paske an reyalite previzyon se pa sa, se yonn nan bagay ke otorite nou yo keseswa o nivo lokal ou ankò depatemantal ou ankò santral, previzyon se yonn nan bagay yo pa twò bon ladan. Kontre tout previzyon, donk mache Cluny, yon bon pati nan mache Cluny brile yè swa, ki te 24 janvye 2026. Anpil nèg ap di w yo ap fè politik, anpil moun di w yo se lidè, anpil moun ap ap pwomèt nou ke yo pral chanje peyi, bay ou pouvwa y ap chanje peyi. Anpil moun ap pale de oligak, anpil moun ap pale de blan, men Gen de ti bagay, gen bagay ki a pwoksimite ou la a, ki anba je ou la a, yo fè peu de cas de li. Ki vle di, y ap pale de politik alòske yo yo bliye ke politik se gestion de la cité. E gestion vle di sa l vle di an ki se yon processus de planification, d'organisation, de direction et de contrôle de la chose publique. Politik gestion de la cité eh bien c'est le processus planification organisation direction et de contrôle de la chose publique Maintenant si n vle ale nan yon exposé magistral pou n di nèg yo eh bien marché a se yon bagay ki regade public la Planifye espas pou moun viv, òganize, dirije, kontwole espas ki ap jenere revni pou otan de fami nan depateman Nò a, ebyen se yon gwo tès oubyen se yon gwo aktivite de jesyon, se yon gwo aktivite politik ke li ye. Ebyen de moun ki an kèlke sòt rele tèt yo lidè, ki rele tèt yo moun k ap fè politik nan depateman Nò a, fè pe de ka de sa. Fè pe de ka de kisa sa vle di. yon espas tankou mache Cluny an tèm de previzyon kisa ou ta va prevwa pou sa va rive. Nouvèl la nou tout nou tande l, nouvèl nou tout nou ap swiv li enpwisan. Done yo oubyen ankèt yo poko revele egzakteman kisa ki koz ensandi an nan mache Cluny men Une chose est certaine, c'est que ou pral tande 2 naratif. Gon premye naratif ki pral di w ke se yon aktivite politik, se brile yo brile mache a. Se brile yo voye brile mache a. Men gon dezyèm posibilite, se ke li kapab, si l pa yon aktivite kriminèl, dezyèm posibilite a se ke li yon neglijans de la pa de yon moun kèlkonk. Men pe enpòt rezon oubyen sa ki koz ensandi an, nou vle pote yon refleksyon ki bokou plis apwofondi sou kesyon sa a e ale odela de tout de tout tèjivèsasyon, de tout pwopagann ki kapab genyen pou n di ke nou dwe gade jesyon komin Kap Ayisyen yon lòt fason. Pa sèlman komin Kap Ayisyen. Kòm se li ki au centre des débats nan moman la, donk nou nou mansyone l, men nou dwe gade komin Kap Ayisyen, jesyon politik nan peyi a yon lòt fason. M gon ti kout videyo ki an kèlke sòt prezante kisa sa vle di mache klini ki boule, kisa sa vle di pou ansanm de moun. Gen moun ki paka konprann sa, yo senpleman. Ou wè ke flam ap monte donk yo wè dega ki fèt men yo gen dwa pa konprann si ke ou manman w pa t ap vann nan mache si ke w pa t konn frekante yon mache konsa donk ou gen dwa pa gen tout ou gen dwa pa santi ki sa k pase okap yè swa la ban m fè nou gade yon ti kout videyo omwen nou gen dwa gen yon sans de ki sa k ap pase ki sa k sot pase okap

So tankou nou sot tande l nan videyo sa la, donk sa se yon ti kout videyo. Gen de vid, gen plizyès dizèn de videyo k ap sikile kote y ap fè nou wè kòman moun yo santi yo dezespere. Mache klini ki boule vle di plizyè bagay. Yonn nan bagay li vle di, li vle di destriksyon yon ansanm de kapito. Anpil nan moun sa yo ki ap fonksyone nan mache a, se moun ki prete lajan labank, se moun ki pran kout pwen a, se moun ki nan san. Ki vle di dè demen lendi la a, gen anpil ranbouseman ki p ap ka fèt nan kès popilè fratènite Okap, gen anpil ranbouseman ki p ap ka fèt nan fon konze, gen anpil sòl ki p ap ka peye, gen anpil lekòl, gen anpil moun ki p ap ka al lekòl akoz de mache sa ki boule a. Sa yo nou konnen yo deja. Men odela de sa, ak enpak dirèk sou fanmi yo, men mache a te vle di yon bagay, yon patrimwàn kiltirèl pou Kapayisyen. E menm si mesye yo, mesye dam k ap dirije oubyen ki te pase deja yo nan tèt peyi an, Nou konnen kòman ke yo pa trò tcheke pou kesyon popilasyon. Yo pa tcheke pou moun. Yo pa tcheke pou pèp. Swa yo enkonpetan oubyen swa yo fèl de manyè kriminèl, kòmsi yo pa tcheke pou pèp. Men omwen ki sa sa vle di su le plan imateryèl, ki sa mache klini vle di pou nou. Depi byen lontan genyen yon genyen yon tandans k ap devlope an Ayiti se e nou tout nou sibi de li nou fè peu de cas de moun k ap deplase soti nan yon zòn ale nan yon lòt zòn alòske se yon bagay ki ekstrèmeman enpòtan non sèlman li li gen enpak sou kapasite jesyon zòn k ap resevwa moun nan men li gen egalman enpak sou fasilite moun ki vin ki apèn vin yo pou yo etabli yo. Kap Ayisyen, dènye moman sa yo nou konnen Kap Ayisyen se sèl ti zòn ki montre gen yon sanblan de fonksyònman nan peyi a. Nou resevwa anpil moun. N ap resevwa moun depi 1982. Kap Ayisyen yon ti komin de 54 kilomèt kare. An 2013 pa egzanp, kote mwen menm mwen te fè yon travay sou Kap-Ayisyen, Kap-Ayisyen te gen yon popilasyon de ki avwazine 500 mil abitan. Mentnan w ap jere 500 mil abitan sou yon espas de 54 kilomèt kare, sa vle di sa l vle di a an tèm de dansite, an tèm de moun sou moun. Eske nou janm panse a adapte enfrastrikti ki Okap yo a ogmantasyon oubyen a kwasans demografik Kap Ayisyen? Eske nou janm panse a adapte nivo de safety, nivo de sekirite ke sa mande pou nou jere 500 moun nan yon espas ki osi etwat, ki osi egzigu? Tout moun vle fè politik a nivo nasyonal, men pèsonn pa vle fè jesyon de pwoksimite sa ki se gouvènans lokal. An matyè de jesyon de pwoksimite, zewo. Men w pral tande lidè a vle di w ke l vle ale al dirije peyi a nan yon nivo ki elve. Yo fè peu de cas. de sa. Nou fè peu de cas de cause occasionnelle ki fè ke nou gen tout moun sa yo nan ti espas ki osi fèmen. Sa se premye live ke m fè sou Cap-Haïtien. Se te jis yon entwodiksyon pou pou m diskite de yon sijè ki bokou pli gran ke sa. Se se yon sijè ki pote m a kè ki se Kapasite de jesyon komin, yon komin tankou Kap-Ayisyen pa rapò a migrasyon entèn, se pa yon sijè ki vini nan lespri m avèk trajedi sa ki pase la a. Se yon pwoblèm ke m te poze il y a de cela 13 ans, depi m t ap travay sou li an 2013, ki te fè objè de yon rapò de staj ke m te soutni nan Université Publique du Nord Cap-Haïtien pou m te ka gen lisans an gouvènans lokal. Ki vle di sa ki pase nan mache Cluny an la, se pa yon bagay ki pa t prevwa. A un certain moment, nou te prevwa sa. 13 ans de cela, nou te prevwa ke fason ke komin nan ap jere, komin nan ap jere a yon nivo de risk ki twò elve. Men ankò, lè nou te envite ekip ki te nan mèri Kap Ayisyen nan moman sa a pou te vin tande refleksyon ke nou te fè, rechèch ke nou te fè sou jesyon komin Kap Ayisyen, pèsòn pa t deplase. Se pa t sa ki te enterese yo. M pa vle fè live sa twò long paske l trè ta, donk mwen te vle fè entwodiksyon sa kanmenm. Men nan yon pwochèn sòti de About the News, m vle prezante nou ki konpleksite ki genyen pou jere yon komin Kap Ayisyen, e si rekòmandasyon ke nou te fè 13 an de sela yo pa pran an kont, nou apèn kòmanse gen trajedi kap pase Kap Ayisyen. Paske. Lè pwoblèm yo poze, pwoblèm yo pa rete pou yo rezoud pou tèt yo. Lè pwoblèm yo poze, ou bezwen de politik oubyen de desizyon ki oze, ou bezwen de desizyon oubyen de politik ki anbisyez pou rezoud pwoblèm yo. Men se pa sa nou wè la a. Franchman se pa sa nou wè kap pase ke se swa o nivo de Kap Ayisyen ou byen nenpòt lòt komin ki ap sibi menm sa Kap Ayisyen ap sibi a. Donk mache Cluny brile, popilasyon an ozabwa, se dè milyon de goud ki pati an fime, se dè dizèn ou dè santèn 2 fanmi ki p ap ka manje pou semèn sa a, keseswa moun ki t ap vann nan mache a ou ankò moun ki konn al achte nan mache a, se sa sa vle di, fimen sa yo k ap monte la a. Men peyi a an kèlke sòt, nou fon chwa. M pa vle di nou fon chwa, n ap sibi de chwa ke de dirijan ap fè pandan dèzane, pandan plizyè deseni, kote yo deside, yo chwazi ogmante machin nan kòtèj yo, yo deside, yo chwazi vwayaje nan elikoptè, yo deside, yo, yo chwazi envesti, pran kòb peyi a envesti nan lòt zòn, yo deside e chwazi pran fanmi yo, madanm ak pitit yo, voye yo lekòl, voye yo lopital nan lòt peyi, olye ke yo amelyore enfrastrikti ke mas pèp la ap itilize. Nan sitiyasyon sa anpil nan moun koupab. Map fini live la poum di ke nan sitiyasyon sa gen 2 branch nan elit peyi dayiti ki koupab. Men gon branch nan elit peyi dayiti ki responsab. Nou konnen tout elit yon nasyon oubyen yon peyi li divize an 3 branch. Gen elit entèlèktyèl la ki se moun ki al lekòl, ki pwofesè, ki pastè, ki ekset, ki, ki, ki rive nan yon nivo edikatif ki elve nan peyi a, k ap pwomèt, k ap, k ap pwodui dè refleksyon. Se sa k rele lentèlijentsia de yon peyi. Dezyèm branch elit la se elit politik la. moun ki rive o ti moun anfèt nan gwo nivo nan jere kesyon leta e twazyèm branch elit la se elit ekonomik lan. M konnen ke sa pral fè deba men pou mwen menm elit ekonomik e elit politik la koupab de sitiyasyon ke n ap viv la a, Men elit entèlèktyèl la responsab de sitiyasyon ke nap viv la. Mache klinen brile. Pou le moman nou pa gen twòp enfòmasyon sou orijin ensandi an. Nou pwomèt ke nap fon dezyèm live sou sa lè nou gen plis enfòmasyon ki konfime. De narasyon, de enfòmasyon oubyen de pawòl ke nou tande ou byen de koz ensandi an se koz politik, dezyèm lan se yon neglijans bò kote moun ki tap boukannen ou byen pase poul ke yo te vle vann dimanch maten ki sot pase la a sou dife pandan yap fèl epi yon dife eklate. Nou pa gen ankenn mwayen pou nou konfime kisa ki orijin ensandi an men ke se swa Li ta va dorijin kriminèl oubyen dorijin neglijans, keseswa se yon neglijans oubyen keseswa se yon aktivite kriminèl, men gen fason ke nou te kapab prevni sa a. E nou pa prevni sa a se paske nou pa fè politik, nou fè demagoji. Paske politik vle di sa l vle di a, politik vle di gestion de la cité. E gestion vle di sa l vle di a, gestion vle di planifikasyon, òganizasyon, direksyon e kontwol. Lè w fè l o nivo piblik, yo, ebyen pwosesis sa, ou fè l pou la choz piblik. An nou espere ke otorite lokal yo, la Mèri du Cap-Haïtien, le la Délégation du Département du Nord e otorite santral yo, Primati, si CPT a still la, an nou espere ke otorite aktyèl yo pote repons ki apwopriye non sèlman an mati, non sèlman yon repons a ensandi an, non sèlman yon repons a ti machann sa yo ke n ap gade sou ekran an, men ke yo ta va poze de baz pou pa janm genyen yon ensandi konsa ankò o Kap Ayisyen, ou si ta va genyen yon ensandi konsa, paske ou pa kapab anpeche malè rive, pou repons ke otorite yo pote li bokou pli efikas ke sa nou tande kap di e sa nou wè sou rezo sosyo yo pa rapò a DINEPA, pa rapò a Mèri Kap Ayisyen, pa rapò a sèvis ponpye ki egziste nan komin du Cap Haïtien. Antouka sa se te refleksyon m sou sa ki pase Okap la. Lè nou gen plis enfòmasyon, donk nou non sèlman vle kenbe w enfòme men nou vle fè yon refleksyon apwofondi sou kapasite, estrateji de gestion de la commune du Cap Haïtien ki ap resevwa dè santèn dè milye de moun akoz degradasyon lavi ki genyen nan depateman de lwès e de latibonit. Rete anpè, di m kisa nou panse nan kòmantè, di m kisa nou kwè ki ta dwe fèt pou trajedi sa yo lè yo rive pou nou gon kapasite de repons ki bokou pli efikas.